Hello guys kòman nou ye? M espere ke nou anfòm Jan nou ka wè l la se Amiska Wi se aktris Amiska Donk guys nou wè sa fè lontan m pa pote anyen sou chanèl la Donk nou gentan konn kòman sitiyasyon an ye Nou gentan konn kòman bagay yo ye deja Ebyen guys jodi a m vin avèk yon videyo pou nou Ok videyo sa se yon prank Pou la premyè fwa m ap fè prank nan vi m Ok Pou la premyè fwa m ap fè prank nan vi m Donk Map fè prank sa, m pap fèl twò long ok, m pap fèl twò long, map fè yon ti prank kote ke m pral rele yon zanmi m nan telefòn epi m pral dil yon bagay ki pa sa pou m wè reyaksyon l, pou m wè kòman lap aji ok guys, ok mezanmi silvouplè kèlkeswa reyaksyon an, kèlkeswa sak tonbe a m pa vle. Ok m konnen ap gen kritik, m konnen ap gen move opinyon, men silvouplè, ok, silvouplè nan kòmantè yo, nou jere sa yon fason pou mwen. Ok guys. Ok guys. Mezanmi piga m pa jwenn li non. Piga m pa jwenn li guys. Piga m pa jwenn li. Piga m pa jwenn li non. Eske m vivan? Ok.
Mwen anfòm e ou menm?

M bwè, m bwè, m ap di w sa kanmenm pou m wè ki sa w ap di m. Pou sa m di w sa? Ou konnen nan bagay fè, fè prenk la, fè tiktok la, fè live tiktok la, epi pitit, m jwenn yon mesye k ap pale ansanm avè m, mesye a plen kòb.

Hey tifi ou resaji tande kounye a la ou gen pou wè la kounye a la ki ki konbyen kob ou wè nan men mesye sa la ki fè wap vin depale la Woy mesye a bon mwen apèl video pitit li bon mwen apèl video mesye a gon gon gon malèt ou menm mwen sa ouvri malèt la ou menm epa de kob non sa mwen a. Sak diw epa kèk bagay dyab bay mistik liye. Moun sa yo le pi souvan wè yap moutre bèl lajan le pi souvan wè yap moutre bèl lajan konsa e kòmsi yo metel la ou pa konn konbyen moun yo bay pou yo gen lajan sa yo non kòmsi moun nan ta gen lajan valè fanm valè fanm bouzen ki bezwen gason sou rezo a hein e ou menm li ta pral wè sa vle di e ou menm ki zanble. Ki sanble li ta bay lajan. Li te met nan ale tande, pa chache pou w met kòb. Al al Altagras pito, al priye epèm nan kòmanse depi jodi a l ap fini 21 al priye pito. Oh bon.
Al priye tande. Al priye pou Bondye delivre w, pou Bondye fè wout ansanm avèk malere w ansanm avè l la. Ou wè nan tan sa w ap viv lan. Depi w wè e pa ou menm ki te swe avèk yon gason pou fè lajan, pa met nan tèt ou pandan l vin pandan yon lòt gen lajan an la e ou Ay depi Kounye a ou frekan wi Depi w wè moun nan gwo de bouda monnen nan pòch li la Pran egzanp tou sa k ap pase sou rezo a la Yo pa gade fanm pou anyen non depi w wè yo gen lajan Apre ou
Ba bon konsèy Tcheke yon lòt moun Pa Si se pou sa w siye m rache m la Mwen m panse pitit lan pral di m konsa li ansent

M konn sa. Waw gentan di m konnen ou pat konsa depi kilè w te konsa mete pye w sou tè tande pitit mèsi anpil mèsi anpil cheri doudou ok bebe dakò
guys ok se mwen t gen zanmi isi ok guys wè sa e premye prank m fè pou m lage sou chanèl la silvouplè silvouplè guys. Silvouplè guys nou edem grandi chanèl la silvouplè ok nou edem grandi chanèl la guys silvouplè guys fèm rive a 1000 abòne poum monetize chanèl la map vini a plis bagay pou nou toujou ok guys donk m espere nou enjoy ti prank lan ok guys ok map tann nou nan kòmantè a dim eskem met vini a plis plis video pou nou toujou paskem gen lòt toujou m ka rele yo toujou poum fè prank toujou guys ok m pa kwè m ka lage sa. M ka lage sa avan men m gen pou m fè 2 M gen pou m fè yon prank oubyen 2 prank ankò avan paske m pa vle pou moun yo vin fin wè sa M pa vle pou yo fin wè sa pou lè m rele yo pou pou m pa pase guys ok Pou la premye fwa m fè yon prank waw. Samoura anpil love cheri anpil love anpil love anpil love ok m wè kotem kanpe m wè kotem kanpe ok guys nou tout ki gen zanmi nou tout ki gen zanmi si nou pa gon zanmi konsa gen toujou wi si nou pa gen zanmi konsa nan nan nan vi nou chache mete zanmi konsa yo nan vi nou ok guys. Ok se jis yon prank li ye guys se pa anyen personel mwen pa gen ken nèg vre m jwenn sou tiktok ki gen lajan ok guys se jis yon prank ok m espere nou enjoy ti prank lan ou menm ki renmen video sa kòmante kite yon kòmantè pou mwen pataje l like epi abone a chanèl la si w poko fè sa pataje l bay plis moun plis moun ka wè chanèl la pou yo abone ansanm avè m guys ok guys babay m ale pou yon lòt prank ankò bizou mwaa.